Yes yes yes ou ka wè nou sòm che nou nou sòm che nou e tounaj li ye tonton ok tounaj li ye nap choute nou avèk granmoun nan la yon ti silans granmoun yon ti silans ok m konnen se yon granmoun ki dezòd anpil ou ye ok yon ti silans e nou avèk granmoun nan la e nou gen yon sinema ke nap prepare la nou konnen kilès li ye deja se Frè Ruben Gustave ok sinema ayisyen sinema evanjelik ayisyen ok nou menm sa nou travay se film evanjelik feyton evanjelik video evanjelik mizik evanjelik se sa sèlman wap jwenn sou chanèl nou an e nou avèk tonton Dorvil la si nou ap remake la nan wè tonton Dorvil gen yon kamera anfas li la ok nou kapab gade byen granmoun nan gen yon kamera anfas li la nap choute nap choute ok nap choute kote ke nou gen yon film ke nap prepare la nou gen yon film nap prepare Ki gen pou tit, M pa kapab ankò Ok M pa kapab ankò se yon trè bèl fim evanjelik e nou sot gon dènye mizik ki sot sòti la ki gen pou tit Nou pa kapab ankò men fim lan li menm lap rele M pa kapab ankò se fim sa ke nap choute la nap prepare la ki pral gen bagay malè ladan ok ki pral gen bagay espesyal ladan ou ka remake nou lakay nou la nou lakay nou la nap pran ti plezi nou la e nap fè ti tounaj yo la ok. Nou gen Dorvil la sou yon ti piano la. Menm lè ke li pa fò men gen kèk ti bagay li ka fè. Ok! Jiskavan ke mwen prezante nou granmoun nan. E Mwen pap fè ti video sa tèlman twò long non. Map fèl dire 3 a 4 minit. Ok nap gen chans jwenn li sou chanèl la. Nap gen chans jwenn li sou Facebook lan. Nou konnen non chanèl la deja kisa li ye. Se Ruben Gustave ok. Siw pa ta ankò fè sa pa bliye al fè sa al abòne avèk chanèl la epi tou gade videyo nou yo gade videyo yo pataje yo ke fè sa pou nou lè ke ou fè sa pou nou ou sipòte nou ou ède travay Bondye a mache jiskavan ke mwen prezante nou granmoun nan ok jiskavan ke mwen prezante nou granmoun nan mwen gen granmoun nan la ki sou yon piyano la menm lè ke li pa fò men lap fè sal ka fè ok lap fè efò sou li lap fè ti jwèt li sou li lap fè bagay li sou li ok. Ou menm ki pat ankò fè sa kouri ale sou youtube lan ale abòne avèk chanèl mwen an ki se Ruben Gustave epi tou e map pase nou granmoun nan granmoun move granmoun malè a ki se tonton Dorvil ki pral fè yon ti pale avèk nou pandan kelke minit ok ki pral envite nou avèk yon chanèl li gen kap fè aktyalite sou youtube lan tou pou nou kapab ale abòne avèl pou li ok.

kote ki gen strès. Pou kapab mete lajwa nan kè moun ki atriste. Ebyen se jan nou tande y la. Sinema sa n ap travay la a li menm, li rele M pa kapab ankò. Ebyen depi kounye a menm, ou menm ki ta renmen gade tout bèl sinema nou yo, Tout bèl travay ke nap fè a depi konnya menm sinema a ala pòt li nan wout lap vini depi konnya la menm al abòne ansanm ake chanèl ou wi menm istòv la. Eskizem granmoun eskizem bay yon ti ide de sou kisa sinema baze se djoubens ki mennaj avèk pitit tonton dòvil ok e kote ke frè djoubens ap pran anpil zoklo ap pran anpil kalòt frè a santi pa kapab ankò e ok se poutèt sa bay yon ti ide an gwo de kòman sinema li menm sou kisa sinema sa li menm lap sòti. Bon se jan nou tande la mèdam di mèsi Ki vle di Tut Cinema li menm li di w m pa kapab ankò. Ki vle di pou daprè sa Pit Tut a wè ki se Nadou Love ap fè Djoubens pase ebyen li pa kapab ankò. Ki vle di mezanmi ti nonm lan wè wi lap tèt a yap chòv ou konprann li kòmanse ke se lajan li genyen poutan zoklo lap pran konsa ou konprann sa m di w la. Epi Tonton Dòvil menm ki gen baton sa la nèg an wè pou nenpòt moun ki vini nèg an wè ki vle di kit ou tap pran zoklo kit ou pa tap pran zaklo Sa ke Nado love pou rete paske w te gentan ap vin prezante kay tonton Dorvil ebyen sinema sa pral gen leson wi ay fè sa apa w rete la toujou ay abòne pay abòne ebyen mwen m ale wi hahaha. Ok ok ok an dènye mo pandan se tan tonton Dorvil li menm li prale ok kòm tonton Dorvil ban nou yon ide an gwo de kisa fim lan li menm lap sòti ok se mwen menm kòm tonton kòm nou konnen non datis lan se Djoubens se mwen menm ki mennaj avèk pitit tonton Dorvil ok pandan se tan tonton Dorvil li menm ki jwe yon wòl M te ka di se yon kretyen, men se yon kretyen ki kwè nan bòkò. Ok, se yon moun ki yon pye andedan, yon pye deyò, yon pye deyò, yon pye andedan. Sa vle di, kote ke mwen vin al avèk pitit tonton Dòvil, epi tou, pitit tonton Dòvil, mwen pa ka kenbe konpa l, ok, mwen santi m pa kapab ankò, e poutèt sa, e m ap rele fim lan M pa kapab ankò, kote ke m ap pran zoklo, m pa kapab ankò. Men tonton Dòvil li menm, vle pa vle, wè pa wè, se avèk pitit li an pou m marye, ok. Si m pa marye avèk pitit li an, l ap vann mwen nan dyab. L ap manje m nan dyab. Pandansetan li di l se yon kretyen. Pandansetan li andedan legliz. Ok se bout tonton sinema sa ke n ap travay sou li nan moman an la. E ou menm ki pa ankò abòne avèk chanèl la pa bliye fè sa. Rantre sou YouTube make Ruben Guisave, Ruben Guisave epitou abòne avèk chanèl la. Epitou pa bliye si ou vle kontakte ansanm avèk nou ou kapab rele nou nan plis 569 75

Ebyen se jan nou tande l la. Depi konya la menm se fè travay la mache, abòne epi Pataje, pataje, like, kòmante. Se sa wi. De tanzantan konsa toujou pase gade videyo yo paske nou bezwen lè a pou nou kapab monetize epi lè nou fin monetize nap di tout moun mèsi depi konya la menm fè sa avèk chanèl Riben Gustave la ay abòne epi pa bliye pase sou chanèl Gustave Dickson nan tou non ay abòne epi se baw pa gen dim sou non Waw pa gen dim sou Sinema, sinema evanjelik li ye.